premye bagay la fòk nou aprann renmen peyi nou paske se ladann n ap viv. Fòk nou asepte chanje vye mantalite p lakay nou an. Fò souvan nou pran egzanp sou lòt peyi tandiske Ayiti se pa nou l ye. Se sèl nou k ka chanje l. Pa gon moun k ap vin chanje l pou nou. N ap jwenn moun ki vin ba nou sipò, ki ka ede nou fè yon seri de bagay. Men se nou k pou pran konsyans, pou nou di Ayiti fò l chanje. Pou Ayiti chanje, fòk nou gen lanmou, paske nou pèdi lanmou nou menm lakay nou. Nou pa gen espri tolerans ankò. Nou pa asepte ede yon lòt, nou wè pwòp tèt pa nou. Moun nan wè pòch li sèlman. Yo pa envesti ankò nan peyi a. Anpil nan nou prefere al lòt kote, al bay konesans nou lòt kote. E ou ka gade yon pakèt jèn kounya ki kite peyi a k al yon lòt kote, yo fini lekòl, paske yo di peyi a pa ofri yo anyen. Men nou menm tou, nou menm tou ki avanse pase yo a, nou pa bay okazyon. Paske pou nou gen yon lòt Ayiti, fòk nou kòmanse pran konsyans, fòk nou chanje nou menm. Kòmanse chanje sa k anndan lakay ou. Moun nan sòti avèk fatra lakay li, lage l nan mitan lari a. Kòman Ayiti pral chanje? Nou pa gen edikasyon ankò. Aksyon sivik yo pa egziste ankò. M sonje lekòl, te gen sivik e moral, nou te pote l, Jèm Ayiti l te make, kote yo aprann nou men ki sa pou w fè, men ki sa w pa dwe fè. Pa gen sa yo ankò. Pou n chanje Ayiti, fòk nou kòmanse fè edikasyon pèp la. Sòti nan lari an, sòti, pale avèk moun yo. Paske gen yon pakèt bagay moun yo pa konnen yo. Moun nan pa konnen si l chita la yon machin ap antre sou li. Te gen yon aksidan ki te fèt premye fwa, yo entèdi yo chita, yo retounen menm kote a ankò.

It's all new. On lòt vizyon, on lòt jan pou panse, on lòt jan pou reflechi, on lòt jan pou aji. Aya, tout tan. Mantal nèf, rèd, yesay. Tou nèf. Distans pa ka separe lanmou ou genyen pou peyi w. Se menm jan yon pye bannann, yo di w fè li mèt lonje kèlkeswa kote l ale a l ap tounen vin mouri sou pye a ankò. Se menm jan an. Pou Ayiti chanje fòk nou konsyan. Pou Ayiti chanje, fòk nou fè chwa sa a lakay nou nou menm. Pou Ayiti chanje, fòk nou sispann jete fatra nan lari. Pou Ayiti chanje, fòk nou sispann rayi moun, fòk nou sispann fè konplo, manifestasyon tout jounen. Nou pa janm bay peyi a yon chans, paske Ayiti ap rete la, se nou k ap pase. Se menm jan lavi, lavi toujou rete la, w ap mouri, yon lòt jenerasyon ap vini. An nou eseye travay, an nou seye mete men ansanm. Depi nou pa mete men ansanm, Ayiti p ap chanje. Depi gen divizyon, Ayiti p ap chanje. M ka konprann nou chak gon koulè diferan, nou chak gon wotè diferan, nou chak gon langaj diferan, men nou tout ret Ayisyen. Si yo blese nou, se yon sèl koulè san k ap koule nan venn nou. Pou sa, se men pou nou mete nan pat la ansanm. Kèlkeswa pati politik, kit li te sosyal, kit te kiltirèl, wi ka gen plizyè non diferan, men nou rete yon sèl. Si nou pa fè chwa sa a, pou nou mete men nou ansanm, pou nou kenbe drapo a, pou nou monte l ansanm, Ayiti pa pral okenn kote. Pou Ayiti chanje, se nou tout Ayisyen k pou met men ansanm. pou nou fè chwa sa. M konnen li difisil pou anpil moun fè l. Menm jan n ap pale de renmen e wè anblèm nou an se linyon fè lafòs. Si nou pa mete tèt nou ansanm, Ayiti pap chanje. Si nou pa mete men nou ansanm pou di an nou konstwi, an nou brize sa yo, an n retire chèn ipokrizi, an n retire pwòp tèt nou nan esklavaj pase nou kite sa lontan, nou bòne lespri nou. Si nou pa fè l, linyon pap janm fè lafòs vre. Nou gen yon bèl anblèm, L'union fait la force, men nou pa itilize l. M panse si chak Ayisyen konsyan, si chak Ayisyen chwazi pataje lanmou, pataje konesans, pataje tout potansyalite nou gen lakay nou, wi nou ka gen yon lòt Ayiti. Wi Ayiti ap chanje, men l pap chanje san tèt ansanm. Kèlkeswa kote nou ye a, ann reyini, ann fè yon sèl, ann fè vrèman L'union fait la force sa, n ap pataje konesans nou, n ap mete lanmou nan sa n ap fè a, konsa n ap gen yon lòt Ayiti. E timoun k ap vini demen yo ap gen chans pou yo viv nan lòt Ayiti. Ayiti pa ka bèl san nou. Se nou k pou fè l. Se nou k pou met men ansanm. Se nou k pou deside. An n fè chwa sa a pou n chanje Ayiti.